Bilateral ak Minis Defans Iranyen an ki se Aziz Nazizadeh nan kad yon reyinyon Minis Defans Òganizasyon Koperasyon Shanghai lan ta fè nan peyi Lachin. Zanmitay lòt, gen Minis Defans Pakistan an ki se Khawaja Muhammad Asif ki te kondane fòtman aksyon ilegal ak atak ilejitim rejim Syonis Izrayèl la te fè kont Repiblik Islamik Iran an. Minis pakistanè a te kondane aksyon militè ilegal ak san pwovokasyon Izrayèl te fè kont Repiblik Islamik Iran an. Nan diskou li a, Minis Defans Pakistan an te konfime angajman san fay Pakistan anvè prensip ak objektif OCS lan, li te mete aksan sou enpòtans sekirite kolektif, efò kowòdone kont teworis ak ranfòseman lyen rejyonal yo. Nan sans sa a, li te mande pou yon rezolisyon pasifik atravè dyalòg, medyasyon ak yon diplomasi prevantiv. Medam e mesye yon lòt bò, an n gade avè m gwo afich sa a ki te afiche nan Tel Aviv, nan peyi Izrayèl pou te selebre yon nouvo alyans ant Izrayèl. Banè sa a te genyen foto plizyè lidè tankou prens nan peyi Arabi Sawoudit la ki se Mohammed bin Salman, Prezidan ameriken ki se Donald Trump, prezidan enterim siryen an ki se Ahmed al-Sharaa, wa Maròk lan ki se Mohamed vi, pou n site sa yo sèlman, paske afich sa a plen foto lòt gwo dirijan. Fraz ki make sou afich lan ke n ap gade sou ekran li vle di an kreyòl, Alyans Abraam nan, li lè pou kreye yon nouvo Mwayen Oryan. Zanmi entènot, nou pral fè yon paralèl avèk de blòk sa yo k ap soutni 2 peyi nan pati Mwayen Oryan an. Zanmi entènèt nou tout ka remake aprè somè sa a ki ta fèt nan peyi Lawoland, genyen minis defans iranyen an ki ta prale nan peyi Lachin nan kad yon reyinyon ki te genyen avèk yon gwoup ki se Haut CS, Nan kad rankont sa a, genyen minis pakistanè a ki kondane atak sa a ke yo fè anvè peyi Iran. Minis defans lan di ke atak sa a ke lame siyonis Izrayèl la fè kont Eta Islamik Iran, li ilejitim epi li ilegal. Mwen sonje m te di nou konsa, Pakistan di ke si tout fwa genyen yon peyi ki ta vle atake peyi Iran, a nenpòt kèl moman yo ka entèvni dèyè a. E pati sa medam e mesye ki fòme a, li plen peyi ladann. Òganizasyon Koperasyon Shanghai lan ke nap pale la ke minis defans iranyen t ale an, Nan òganizasyon sa a genyen Lachin, genyen Lawisi, genyen Iran tou ki t ale, genyen End ak Pakistan. Sa k parèt anpil moun, kote mwen anpil moun ap poze kesyon, bagay la parèt vrèman fristran pa bò kote peyi Izrayèl, se paske Moun sa yo reyini apre somè otan, kote otan deside ogmante depans militè li yo pou soutni plizyè peyi ki fè pati Trete Nò Atlantik lan. Jounen jodi a nan peyi Izrayèl, gen yon afich, nan afich sa a, anpil moun te ka remake Plizyè dirijan, pami yo genyen prens peyi Arabi Sawoudit la, genyen prezidan ameriken an, genyen chèf gouvèneman izrayelyen an, genyen prezidan enterim siryen an, genyen wa Mawòk lan, ki te sou afich sa a avèk plizyè lòt foto ankò gwo dirijan ki nan afich lan. Sa vle di ke genyen Iran ki nan yon blòk Epi, genyen Izrayèl ki nan yon lòt blòk tou. E chak blòk sa yo, yo tout genyen de peyi ki vrèman puisan. Kote Iran al chèche èd pa l, Izrayèl sou bò pa l tou, li oblije al chèche soutyen. Men, medam e mesye, jounen jodi a nou ka remake, apre frap sa a, genyen minis defans iranyen an ki deplase. Minis sa a ki se Aziz Nasi Zadeh oblije al mande soutyen. Tandiske minis sa a si l pat veye medam e mesye li te ka sòti viktim. Sa k fè nou di li te ka sòti viktim se pa rapò avèk atak sa a ke lame izraelyèn nan ta fè sou peyi Iran, anpil otorite pèdi lavi yo. Hum! Dè syantifik pèdi lavi yo. Te rive yon epòk anpil moun oblije ap kache, sitou otorite yo te oblije abrite kò yo. Paske genyen sèvis sekrè Izrayelyen ki se Mossad ki tap opere trè trè trè byen nan peyi Iran kote te gen kontwòl pi fò gwo dirijan sa yo. Se youn nan rezon ki fè ke yo ta pral arive pann 3 sitwayen ki te trèt nasyon iranyèn nan paske yo tap bay enfòmasyon kote pou yo atake gwo otorite ka viv nan peyi Iran. Medam e mesye,

Li te yon teroris pou Lafrans, pou Etazini, pou anpil lòt peyi jounen jodi an ki vin soutni prezidan siryen sa a. Pandan epòk sa a, prezidan siryen te pote non al-Joulani, kote l t ap opere nan yon gwoup Eta Islamik, djadis, sòti 2003 rive 2011 nan peyi Irak. Alepòk, gwo pwisans sa yo te dèyè asasine nouvo prezidan siryen an. Men, apre Prezidan siryen sa a te fin deside frape pou peyi oksidan yo kote l ta pral chavire oswa chase nan pouvwa a ansyen prezidan Bashar al-Assad nan dat ki te 8 desanm 2024 lan. Depi lè sa a, nou ka di w, prezidan pa enterim siryen an se chouchou pifò pèp sa yo. Sa k fè li se chouchou pifò peyi sa yo, se paske yo t ap travay pou yo te tiye li, men jounen jodi an, apre l fin chavire, Bashar al-Assad ki te jwenn soutyen Larisi, malerezman li ta pral chavire, se paske li fè travay la trè byen ki fè ke jounen jodi an, yo retire l nan lis teworis lan. Yo retire prezidan siryen an nan lis teworis lan, paske li te fè yon gwo gwo misyon ki te chavire Ansyen rejim sa a ki se Bashar al-Assad ki te la depi nan dat ki te 25 jen 2000 lan, ki ta pral chavire nan dat ki te 8 desanm 2024 lan. E jounen jodi a medam e mesye, nou tout ka remake li fè pati alyans sa a ke Izrayèl fè pami yo. Sa k fè ke Gid Siprèm Iranyen an y ap atake l konsa, se paske Gid sa a pa deside kolabore avèk peyi Etazini, li pa vle kolabore avèk peyi Izrayèl, se sa k fè ke yo ta anvi tiye Gid Siprèm Iranyen an, paske l pap travay pou Oksidan. Paske otomatikman ke w ap travay pou peyi w, w ap gad kòman w ka ede peyi w, w ap siyen kontra avèk de peyi ki la pou ede w, Majorite peyi n oksidan yo vin pran moun sa yo kòm yon movye pyon. Dèfwa yo asosye yo avèk tit teworis. Ou ka imajine w prezidan pa enterim siryen an te gen yon epòk se te pi gwo teworis ki te genyen men jounen jodi an medam e mesye peyi oksidanto yo lave li, li se chouchou an. Kounya la Nou pa konnen pou ki rezon yo te mete etikèt teworis la sou tèt li. Paske tout bagay fèt selon enterè yo. Se paske l ap travay nan enterè ki fè ke jounen jodi an yo retire etikèt sa a ki se teworis sou tèt yo. E medam e mesye, de blòk sa a ki nan pati Mwayen Oryan an, nou pral gade kibò l pral rive. Paske Izrayèl pa bò kote pa l, li nan do plizyè gwo peyi. E peyi Iran Pa bò kote pa l tou, li kanpe pa bò kote plizyè grand pwisans ki la pou soutni li. Paske lè gen Iran gen Lachin, End, genyen Larisi, Pakistan, mèdam e mesye, hum, Iran gen bwa dèyè bannann li. De mèm tou pou Izrayèl ki met nan tèt li l gen soutyen Etazini, soutyen prens Arabi Sawoudit nan tou, soutyen plizyè lòt otorite pami yo wa Maròk lan, nan tèt Izrayèl, li konnen l ap jwenn yon bon soutyen. Wi, l ap jwenn li paske si tout fwa yo fè alyans avèk peyi sa a, se paske yo tout wè avantaj yo pral tire pa bò kote yo. Men pa bò lakay nou, medam e mesye, nou tout konnen kòman otorite yo fè sa. Men, Nan pati Mwayen Oryan an, sa ki genyen dèyè a, bagay la vrèman konplike. Nou pa konnen pou ki rezon, de gwo alyans sa yo deside kreye. An menm tan tou, pou ki sa se apre somè otan an, minis defans iranyen an ale nan peyi Lachin pou al rankontre avèk plizyè otorite. E nou tout konnen Kisa Pakistan te di nan dosye sa a? Pakistan te avèti si tout fwa gen yon peyi ki ta frape Iran, bagay yo ka konplike. E jounen jodi an, Pakistan di ke li rete detèmine pou l ede Eta Islamik Iran nan kèlkeswa e domèn nan paske pa rapò avèk menas sa ki pran dye sou tèt peyi ran kote jounen jodi an malgre lapè sa yo fè konnen ki ta genyen nan pati mwayen oryan medam e mesye nou tout ka di w genyen lapè a se vre men gen peyi iran ki vrèman veyatif paske li pa konnen a nenpòt kèl moman èske leta ebre oswa lame amerikèn nan ka atake yo sou sòl yo a. Malgre dout yo, medam e mesye, gen sekretè defans ameriken ki se Pete Hegseth ki kalifye atak ki te fèt sou 3 sit nikleyè Iran yo kòm yon siksè istorik. Prezidan eta majò eta ameriken ki se Jeneral Denken revele tou nouvo detay sou operasyon an nan sit nikleyè Fordo a, li eksplike Kijan Jeneral Duncan te revele anpil enfòmasyon sou gwo bonm òdonans penetratwòl Etazini te itilize nan sit nikleyè Fordo a nan Iran ak tout planifikasyon pou yon atak konsa ki pat janm fèt depi plis pase 15 lane, ki gen ladann enjenyè ki te responsab pou konsepsyon kalite operasyon ki ta penetre sit nikleyè Fordo a epi si sa nesesè lòt sit nikleyè nan Iran. Prensipal konsantrasyon Jeneral Ken se te santral nikleyè Fordo a youn nan sit ki te pi fòtifye nan Iran. Li antere byen fon ba tè, kidonk, te toujou gen kesyon si gwo bonm òdnans penetratòl sa a ta reyèlman detwi sa ki anba tè a kounye a. Jeneral Ken te pale yon ti kras de sa. Li te di, Gade tout sa operasyon te sipoze frape, te frape. Nou kwè tout sa ki te sipoze vize te frape. Li te di operasyon te fèt san defo, men kanmenm, ant Jeneral Ken ak Sekretè Xet, Yo pa t itilize okenn nan fraz Prezidan Trump te repete pandan dènye jou yo, sètadi ke pwogram niklè iranyen an li menm te elimine. Sa a se pa yon deklarasyon ke Jeneral Ken oswa Sekretè Dett te ka fè. E se paske dapre Jeneral Ken, li te repete wikenn sa a, ke li te twò bonè. Li te di tou ke evalyasyon domaj batay la pa t fèt pa eta majo a entèame an ni sèvis li a, se sèvis entèlijans ki te fè l. Exet te repete plizyè fwa ke evalyasyon Diadia ke cnn ak lòt moun te retransmèt pa t fyab e ke li te twò bonè pou tire konklizyon yo. Men an menm tan yo deklare ke piblik la dwe gen konfyans ke lame a te ka reyalize objektif li yo, se te deklarasyon sekretè defans ameriken ki se Pete Hegseth jiska prezan k ap eseye konvenk moun yo pou yo fè yo kwè ke yo detwi 3 sit nikleyè Iran yo epi deklarasyon sa fèt kèlke èdtan apre Gid Siprèm Iranyen an te fin reyaji pou demanti deklarasyon Donald Trump yo, medam e mesye nou ka di jiska prezan gen yon gwo dout sou destriksyon zam nikleyè sa yo ke Trump te di ke li te aneyanti yo. Jounen jodi a medam e mesye nou ka remake la genyen anpil moun kap pale apre rapò preliminè ke medya cnn sòti an. E se pou rezon sa, sòti depi samdi pou rive nan moman sa nap pale avèk ou la, Genyen otorite ameriken ki kontinye ap pale. Trump k ale nan otan, li pale sou koze sa a. Pòt pawòl Mezon Blanch lan pale sou koze sa a. Lòt responsab ki nan gouvèneman repibliken an, lè yo ale nan yon konferans de près tankou nan Fox News, yo ale tou nan cnn oubyen New York Times, yo toujou pale de koze sa a. Ki sa koze a ye? Se destriksyon zam nikleyè yo ke ameriken yo di yo te detwi, men otorite iranyen yo ta pral reyaji kote yo di jiskaprezan pa gen okenn sit nikleyè ki detwi. E jounen jodi an, gen sekretè defans ameriken an ki se Pete Hegseth, li kontinye ap konvenk popilasyon amerikèn nan, avèk tout lòt nasyon k ap tande l lè l ap pale, aprè li te fin atake 3 sit nikleyè Iran yo. Li fè konnen ke 3 sit sa yo ke li te bonbade a, se te yon siksè ki istorik. E l al pi lwen pou l di ke operasyon sa pat janm fèt depi plis pase 15 lane. E jounen jodi an, anpil moun poko ka fin kwè. Sa fè poko ka fin kwè, se paske jan n te di w sa deja a, genyen cnn ki gen plizyè ekspè kap travay pou yo e daprè yon premye rapò preliminè ke yo sòti yo revele ke atak la te fèt wi avyon Betrayèd yo te pale sou sit la yo te lage bonm yo men zam nikleyè yo pat detwi lè fini ankò medam e mesye Otorite te oblije kouri reyaji, se aprè gid siprèm iranyen an ki se Ali Khamenei ta pral pale kote li fè konnen pa gen okenn zam nikleyè iranyen ki detwi pa bonm avyon ameriken yo. Deklarasyon sa fèt byen bonè nan maten an la kote anpil moun tap mande ki kote gid siprèm iranyen te pase, men lè l sòti li te sòti avèk gwo deklarasyon sa. ki se yon deklarasyon ki bay anpil pwoblèm avèk gouvèneman ameriken an e li al pi lwen pou l di ke operasyon sa ke Etazini te mennen lòt bò a pa t twò grav ke sa, li pa fè tout dega sa ke Donald Trump te di li fè a. Anpil moun te bezwen tande kisa Gid Siprèm Iranyen t ap di e li pale! E toudenkou, e genyen kèk otorite nan gouvèneman ameriken ki ta pral pale. La a, gè lan vin pase de fason vèbal. La a se kominikasyon k ap pale la. E pa bò kote gouvèneman ameriken an, gad kòman ka konvenk moun yo, pou yo moutre moun yo genyen sit nikleyè yo ki arive detui tout zam yo, kraze nèt. Pa bò kote otorite iranyen yo, Yo kontinye ap pale devan mikwo laprès pou yo di ke operasyon sa a ke lame amerikèn nan te mennen an li pat reyisi. Sa fè ke nou wè otorite ameriken oblije ap reyaji chak jou ki mete, se pa rapò avèk valè